mes amours comment allez vous mèsi paske ou chwazi klike sou video a mèsi paske ou chwazi gade nou se yon reyèl plezi pou nou kapab ansanm avèk ou jodi a nan yon lòt video mwen vin pale ou de yon bagay ki vrèman enpòtan mwen vin pale ou de renmen genyen yon fraz oubyen mwen pa konnen si son pwovèb li ye men depi m tou piti Mwen konn tande y ap di l. Asireman, ou konn tande y ap di, Depi nan Ginen, nèg rayi nèg. An dotre tèm, depi nan tan lontan, nou youn pa vle wè lòt. Èske se vre nou youn pa vle wè lòt? Èske se vre ou pa renmen m? Èske se vre mwen pa renmen w? Ou ta sezi pou w wè, Ou pa remake lè yon moun mouri jan li vin popilè? Dèfwa ou konn pa menm rekonèt moun nan wi, men tèlman ou wè foto l ap pibliye sou rezo sosyo yo, tèlman non moun nan nan bouch tout moun nan lari a, ou oblije mande kiyès moun sa? Se lè sa a y ap di w monchè se te yon vanyan gason Epi w ap poze tèt ou kesyon, men si nou te gen yon moun konsa nan sosyete a, pou ki rezon nou pa t janm pale de li? Pou ki rezon nou pa t janm pwofite de, de, de sa moun nan ka ofri nou? Pou ki rezon nou pa t janm onore yon moun konsa? Sa ki pi dwòl la, lò w ap li kèk bagay moun nan ap di de moun sa, Ou tande y ap di. Ou te konte anpil pou mwen. San ou, mwen pa konn ki sa m pral fè. Mwen pa konn kòman m pral viv. Kounye a, youn nan kesyon m ap poze tèt mwen, èske moun nan te konnen nou renmen l konsa? Pou ki rezon se apre lanmò moun nan kantite lanmou sa nou genyen an deplwaye konsa? Eske se te yon lanmou ki tap toufe anba fèy bannann oubyen se yon lanmou ki te toufe anba fèy ògèy? Èske se ògèy nou ki te anpeche fè moun nan konnen ke nou renmen li? Èske se ògèy nou ki anpeche nou di lòt ke nou renmen yo? Èske ou panse si ou di yon moun ou renmen l, si ou di yon moun, monchè ou gen anpil kalite, felisitasyon, Eske ou panse lè w fè sa, moun nan ap parèt pi wo pase ou? Poutèt sa, ou pa di l sa, yon fason pou l ka toujou menm wotè avè w? Eske se sa ki fè sa? Monchè, si m ta pran poze kesyon, m panse ap gen plis kesyon ke repons. Men kite m di ou, ou wè tout piblikasyon sa yo w ap fè pou moun nan sou tout rezo sosyo yo, Sa m pral di w li la a, li ka desi w men se yon verite. Yo pa itil moun nan anyen. Di moun nan ke w te renmen l, lè li fin mouri, pibliye foto li, kriye tout lasent jounen, pa itil moun nan anyen. Paske lavi a, se moman w vini an e se moman w ale a tou. Donk, se lanmò a tou ki bay vi a sans. Kounya, èske li pa t ap pi bon si pandan moun nan t ap viv la, pou nou te, pou w te fè moun nan santi ke jan li enpòtan pou ou? Èske li pa t ap pi bon konsa? Ah. Tank mwen di mwen pap poze kesyon, se kesyon sèlman kap vin nan tèt mwen. Tèlman mwen pa ka jwenn anpil repons. Mwen, mwen menm, mwen pèdi anpil moun ki chè pou mwen. Mwen konn ki gou sa genyen lè w pèdi yon moun ki chè pou ou. Dèfwa, m konn menm poze tèt mwen kesyon, se vre m te konn viv byen avèk entèl, men, èske li, èske li, èske li konnen jan li te konte pou mwen? Mwen deside pou erè sa a pa janm pase m ankò. Paske youn nan bagay lavi sa a montre m, idantifye yon pwoblèm pa itil anyen si w pa pote solisyon pou li. Nou pase tout tan nou nap idantifye pwoblèm. Se tout lasent jounen ou tande moun ap di gade tèl pwoblèm, gade tèl pwoblèm. Men kiyès nan nou ki ap di men solisyon nap pote pou tèl pwoblèm, ki lè nap kòmanse fè sa, ki jou, ki lè. Jan mwen di w la, sa pap rive m ankò. Chak moun ki konte pou mwen. Chak moun ki chè pou mwen. Sa ki pre m yo, m ap toujou fè yo santi jan yo chè pou mwen. M ap toujou di yo sa. Sa ki lwen m yo tou, m ap toujou di yo sa. Y ap konnen sa. Pa kite erè sa pase w ankò. Pa kite se aprè lanmò zanmi w lan. Pou santi se pi bon grenn nèg ou pèdi. Se pi bon grenn zanmi ou pèdi ke ou pap janm jwenn yon lòt konsa ankò. Di l sa pandan li zanmi w lan. Di l konsa, monchè ou konnen ou son bon zanmi. Si ou ka tolere m, si ou ka kenbe amitye ansanm avèk mwen, depi lontan nou zanmi jiskaprezan nou zanmi, ou son bon nonm. Ou son bon moun. Dil sa Ou gon moun bò kotew ki konte pou ou anpil ki chè pou ou anpil Fèl konn sa Sime Ou pral dim tou Ankouraje yon lòt moun Felisite yon lòt moun Di yon lòt moun jan mwen renmenl kisa map jwenn nan sa Lè sa map reponn ou ke lavi sa wap gade a la se yon jaden li ye Pa gen anyen ou depoze ladan l pou li pa leve. E jaden sa a se yon bon tè li ye. Pa gen kesyon de sezon lapli, sezon se, non, pa gen bagay sa yo. Depi ou plante, w ap rekòlte kanmenm. Plante lanmou. An nou plante lanmou. Si depi nan ginen renèg rayi nèg nou fè bagay sa tounen kilti nou, nou fè bagay sa tankou yon prensip pou nou ap mache, depi jodi a, ou menm ki ap gade videyo sa, di non, se vre mwen pa ka chanje peyi a, petèt mwen pa ka chanje mond lan, men m ap kòmanse chanje tèt mwen, m ap chanje antouraj mwen. Yon gout dlo pa gen valè, men si yon gout dlo pase 3 jou ap tonbe, l ap tounen yon doum. Yon doum ka tounen de doum, ensidsuit. Sa pap gen ankenn sans si mwen di w yon fè yon bagay e mwen menm mwen pa fè l. Piblikman, mwen vle di nou jan gen yon moun ki konte pou mwen. Moun ki nan antouraj mwen, fanmi mwen, frè m, sè m, mari m, e manman m, papa m, tout moun sa yo, yo konnen jan yo konte pou mwen. Men gen yon grenn moun ki vrèman konte pou mwen. Mwen pa syo ke li konnen sa. Se sak fè mwen vle fè sa. Nenpòt lè wap gade video sa, konnen ke jan ou konte pou mwen. Se yon fam kourajez, se yon fam ekstraòdinè. Dady, ou vrèman konte pou mwen. Ou konte pou mwen anpil. Ou se yon fam ke defwa mwen pa menm ka konprann kote ou jwenn kouraj, kote ou jwenn detèminasyon pou kapab kontinye. Mwen menm defwa, m konn gon pwojè ou byen yon bagay kelkonk mwen anvi dekouraje sou li, men mwen sonje jan ke ou se yon moun ki gen kouraj. E mwen di waw, m ap kontinye. Ou pa imajine jan lajwa ou fè enfliyans sou lòt moun. Ou se yon gran dam nan sosyete a. Mwen konnen ke w ap wè videyo a e w ap konnen ke se avèk ou m ap pale. Ou se yon fanm ekstraòdinè Dati. Mwen vreman renmen w anpil. Ou konte pou mwen. Ou konte pou mwen anpil. Ou se egzanp pou anpil lot moun ki pa gen, ki petet pa gen ase de kran pou yo dou sa. Mwen pap tann anken lot bagay ki ka pase pou map fe konnen jan mwen renmen w. Men mwen vle ke ou konnen depi jodi a, jan ou konte pou mwen. Jan mwen renmen w, jan ou... Asireman, nou konn abitye rankontre yon seri de moun ki gen la jwa, lè li an jwa. Men moun sa map pale nou de li a, madanm sa ki rele Dadi a, se yon moun ki konn ap ri, lap ri, epi mwen menm map poze tèt mwen kesyon kote l jwenn fòs pou lap ri? Paske si m te nan plas li, asireman m te ka anba dra m, asireman m te ka anba lèn mwen, atriste, debousole. Ou vrèman ekstraòdinè. Mwen konnen ke ou jwenn fòs ou nan Bondye, men ou gen yon esans lakay ou ki vrèman ekstraòdinè. Ou vrèman konte pou mwen. Fey mwen renmen w anpil anpil. Ou menm ki ap gade video sa si premye fwa ou gade nou map envite w fè menm bagay la. An nou pa kite lè nou pèdi yon moun ki konte pou nou se lè sa pou nou ap fè konnen sa sa pap itil nou anyen. An nou aprann simen lanmou an nou. An nou aprann simen lanmou. Ann aprann renmen lòt. Gen bagay ou plante jodi a, se pitit ou ki pral rekòlte l. Ou pa konn tande gen moun ki di konsa, monchè, m ta fè entèl yon bagay wi men, papa misye se t yon bon nèg, e sa k fè m pa fè l anyen. Papa w te simen, se sa k fè yo pa fè w anyen. Simen pou pitit ou. Ankouraje yon lòt moun. Felisite yon lòt moun. Pa apiye w sou defo moun nan, dayè nou tout gen defo nou. Mwen vle ankouraje w chak jou Bondye mete, si w ka fè sa chak semèn. Ankouraje yon moun, di yon moun ke ou renmen l, felisite moun nan. Mwen vle tag plizyè lòt youtubè sou menm sijè sa. Mwen vle pou nou chak la, yon fason pou mesaj la kapab rive pi lwen, yon fason pou chak grenn moun, tèman se pa nan bouch mwen ou tande sa, ou tande sa nan bouch yon lòt youtubè, epi ou va fè l. Chak grenn youtubè m pral tag yo. Ou va di moun yo chak semèn, di yo mwen chak mwa. M ap ankouraje yon grenn moun ki konte pou mwen, m ap di l mwen renmen l. Nou va wè ki valè mirak lanmou fè. Lè nou viv nan lanmou, lè nou viv nan lajwa, nou pa imajine kantite bagay nou kapab fè.

Mwen tag nou pou nou vin di kiyès moun ki konte pou nou anpil. Pou nou vin di yon moun ki konte pou nou anpil a yo. Mwen konnen ke nou gen anpil moun ki konte pou nou anpil, men yon moun ki pa menm konn sa. Ok, yon moun ki pa konn sa, vin di sa. E pi ankouraje moun kap suiv nou yo fè sa. An nou simen lanmou. Tchao.